Dakò jis poum vin poum vin dirèk nan lanmou mwen se yon nèg ki san fanmi jis m pa konn kijan ou ka edem paske Chans kisa ou bezwen la? Jis chans poum bò kote w sèlman. Bò kote?
Ebyen ou deja bò kotem la m deja wè w bò kotem la. Hello hello hello mes amours nou konnen deja nou sou Dapkhaitian show e jodia nou gen ansanm avèk nou E de potorik gason nou pa konnen nou wè nou gen yon rasta ansanm avèk nou nou pa konnen kisa yo pral pote pou nou yo genyen pou yo konvenk matmwazèl sa e nap ba yo kelke minit pou yo konvenk matmwazèl sa nou ka ba bon nap ba yo 3 minit ap bon pou nou li twòp pou nou bann 2 mwen menm m ba nou 3 minit men m tap renmen konnen kòman nou rele kòman w rele. Non pa m se Jeff. Jeff. E non pa ou? Non pa m Alando.
Alando.
E non pa ou? Non pa m se aktris Daphney. Aktris Daphney kòm nou konnen l deja, li pase nan show a deja. E jodi a nou genyen Jeff avèk Alando ki pral konvenk aktris Daphney. Yo genyen 3 minit pou yo konvenk aktris Daphney. E kiyès ki vle kòmanse anvan Alando ou Jeff? Jeff. Se ou menm ki Jeff? E Alando ou t ap renmen pou Jeff rete kote ou Non Jeff ou tap renmen pou Alando tande sa w pral di yo oubyen fè l deplase? Li mèt rete? Ok fon ti pase la wap nan mitan nou ok kòm se ou menm ki pral kòmanse Alando Jeff ou gen 3 minit pou konvenk aktris Daphnée. 3 minit?
Waw banm youn edmi paske m jènjan anpil. Bon an ale an ale.
Non depi w fini w fini an ale.
Bonswa madam. Bonswa mesye.
Bon, bò isi ou rete?
Non, m pa vrèman ret bò isi a non, men m konn pase nan zòn nan.
Ooh! Waw! Pafwa ou konn ap pase bò lakay la. Waw, ou sot nan fanmi zanj?
Pa vrèman poukisa? Oh paske le pi souvan depi wap pase bò kote m wè w briye nan zye m. Ah bon ebyen sa kapab rive. Bon
silvouplè èske w pap ka banm nimewo telefòn ou pafwa pou lè nou wè nou te ka pale pi souvan. Non li la banm non. Sa bon ti jan enposib pou mwen paske m pa konn, e pase m pase nan zòn nan ou menm si w ret nan zòn nan ou pa rekonèt mwen, m pa rekonèt ou. M pa ka vrèman ba w nimewo telefòn mwen, ou pa konnen si si nimewo telefòn mwen si m ba w li si l pa ban m pwoblèm aprè.
Pwoblèm nan, pi gwa w mete l devan. Lepli souvan gen pwoblèm ki gen solisyon osi. Dakò? Jis Poum vin dirèk nan lanmou mwen se yon nèg ki san fanmi jis m pa konn kijan ou ka edem paske m gen yon kè ki vrèman sansib men m pran anpil frap m ta vle ke waww m ta vle ke ou se fiti fim nan. Oh
Vreman? Anpil.
Kè a pran anpil fwa pou ta vle se mwen pou repare l pou ou? Ya. Ou pa konn si m pap vini, m pap fin brize l nèt pou ou, si m pap kraze l nèt ale? Ou pa pè sa? Non.
Paske m panse si w tap kraze l, se pa ou menm li tap chwazi. Hum. Eske moun ki te moun ki te konn kraze deja pou ou yo, ou te konn rekonèt, ou te rekonèt yo davans, ou te konnen yo tap kraze jan yo kraze l pou ou deja? Non.
Jis e chak moun gen yon pase wi fò w ka konprann sa. Si yo te pou mwen m panse yo pa ta prale. Gen yon pwovèb ki di sa desten pote pou lavalas pa ka pote l. Men m panse lanmou m gen pou ou a si m panse lanmou m gen pou ou a. Telman lou m pa kwè lavalas ap ka pote cheri e ou kem chwazi jis. M vle yo retire blokis sa anndanm silvouplè paske e ou kem chwazi souple fè kelke choz pou mwen. Sa ka rive kew chwazim mwen menm epa ou menm kem chwazi. Waw
kijan l rele anko Daphné waw Daphné
waw Daphné m renmenw anpil. Si ou vle fè m konfyans.
Li pa osi fasil. Kòman? Sa ka rive ou renmen m, men li pa osi fasil pou pou m fè w konfyans ni pou m lage nimewo telefòn mwen nan men w. Poukisa? Ou pa konn si m pa gen mari, ou pa konn si m pa gen fiyanse, ou pa konn si m pa gen mennaj. Tou sa m ba w nimewo telefòn mwen e ou gen dwa pa menm gen lè menm pou w rele m akoz ou annik wè m e ou pral gen yon nenpòt lè epi mwen menm m pral gen pwoblèm aprè. a mennaj mwen oubyen a mari m ak fiyanse m, l ap vrèman nèt difisil.
Waww poukisa Kem ou chwazi bloke? An pasan, ou konnen avan yè lèm te wè w la, m te fè foto w nan memwa m. Evre? Wi. Eh m pat konn sa. Paske m te m pat janm panse ke m tap janm wè w ankò. M te oblije fè foto w nan memwa m pou chak lèm sonje w pou mwen pase sou sa. Bon, merci beaucoup.
E 3 minit lan deja ekoule e kounya la nou prale ansanm avèk.

Ok ou ka komanse.
Wow.
E fon ti kanpe konsa paske kamera ap pran do ou. E sa vle di fò fon ti kanpe konsa la. E si ou bezwen lonje men ou ka toujou lonje men sa vle di kamera ka pran mouche.
An ale. Ok. Yo tounen bay nan yon kòs ou sinon. Ou mèt komanse ansanm avèk Daphnée. Wow. Mwen sou anpil mwen.

Jis pou m fè yon yon segond.
Mete w bò kote w bon, ou pa konn si m pa gon moun bò kote m deja. So si m te wè l, si mwen te kwè si w te gon moun bò kote w, li t ap akonpanye w? Yon bèl moun tankou w, m pa te kwè l t ap kite w mache pou kont ou. Sa k pou w di w e pa yon ti elwanye l elwanye m, apre sa pou l retounen? Sa ka rive, jis ou ka ban m chans lan.
Chans ki sa ou bezwen la? Jis chans pou m ba w kote w sèlman. M ba w kote?
E mwen deja ba w kote m la. M deja wè ba w kote m la. Jis an pasan, ki jan w rele bèl madam? Mwen menm?
Non pa mwen, aktris Daphnée. Waw!
Trè bèl non wi. Mèsi. Kiyès ki ba w non sa? Manmi w si nan papi w? Manmi m.
Yo de a? Felisite yo anpil wi. Ok.
Jis sa t ap yon pwoblèm? Jis m ka poze yon kesyon? Map tande w.
Sa tap yon pwoblèm pou m gen kontak ou? Kontak mwen?
Wi.
Lap nètman difisil. Sou sa k fè sa?
M pa rekonèt ou e nan zòn nan map pase. Jis m te gon moun bezwen m al m pral kote l epi ou annik wè m pou m ba w nimewo m konsa lap vrèman difisil. Jis sa ka rive ou pa rekonèt mwen men se yon jou pou te rekonèt mwen. Epi yon jou m wè w nan lari, m rele w m salye w. Wi m dakò ak sa w di a. Men m pa gen ni bon nimewo telefòn mwen konsa. Lari an ou pa konnen l pyeje? Se vre m konnen lari a pyeje. Men sa ka rive si m gen kontak ou jis pou n te ka jis fè ti dyaloge. M pa rete kwè sa ta ap yon pwoblèm. M kwè sa w ap di m lan la ou gentan di m tout sa w gen pou w di m. Ok. Waw bèl manman. M pa p ba w manti ou vrèman fè m onti. M pa fè w wont non, wont se volontè. Jis,
m pa wè ki sa m ka di w ankò non. Se jis mete m pou m ta mete m bò kote w. Ou deja bò kote m, m pa wè kòman pou m mete w bò kote m plis ke sa ankò. Jis m ta renmen akonpanye w pou m ta gen w nan lavi m chak jou. Li p ap kapab.
Waww.
Li p ap kapab.
L ap yon ti jan met difisil. Manit m pranw m wè w nan lari m pa rekonèt ki jan de moun ou ye pou manit pranw mete m bò kote w mete w bò kote m konsa. Jis yon bèl moun tankou w pat bezwen rekonèt mwen. Oh ah paske m bèl la anit chwazi pran kenpòt moun ki m wè ki kanpe m sou wout mwen mete l bò kote m. Jis ban m di w lanmou se sakrifis sa ka rive ou jis fon sakrifis pou mwen so m pa rete kwè sa son pwoblèm non. Humm m pa nan fè sakrifis pou lanmou ankò. Sak fè sa?
Li twò trèt.
Bon 3 minit e Alando. Koman? Alando. Alando, Alando silvouplè ou mal kanpe nan show a paske ou pa kanpe pou moun yo wè vizaj ou e ou te sipoze kanpe konsa malgre m diw sa bon e li gèlè pat fasil pou ou te vle kanpe pi bon gèlè te gentan bezwen pran fi a san lè ou potko rive e alò e Daphné ou genyen Alando e Jeff ki soti rive sou ou la Jeff fon ti apwoche pi pre silvouplè E nan 2 mesye sa yo ki se Jeff ansanm avèk Alando, kiyès ou santi ki pi byen rive sou ou?
Bueno.
Ou pa bay youn nan malgre Alando pa mande nimewo telefòn, se Jeff ki mande nimewo telefòn, men pa gen youn ki soti avèk nimewo. Ou mande l? Ou serye? Aw ebyen pa gen youn nan nou li bay nimewo telefòn, alò m pral wè kiyès li pral chwazi kòm moun ki pi byen rive sou li. Ann ale aktris Dafne.
Bueno, eh.
Gèlè bliye pawòl yo. M pa bliye yo non. Ala nonm blan kanpe la pou moun yo wè vizaj ou. Deja lò tap koze a yo pa t wè w. Mesye, jan ke Jeff rive a, li rive yon yon yon jan senpati kòm m te ka eksplike sa e ke li li rive an an stil de jantiyès li malgre li pa atenn konvenk mwen pou l jwenn nimewo w an men li rive trè jantiyèsman e ke pou mwen menm daprè mwen menm ap Jess pi byen pi byen rive paske jan Orlando rive a e pa rive la byen byen jan Orlando rive a li vin fè ke li fè m evapore

Men pou aktris Daphnée li wè se Jeff ki te pi byen rive sou li. Sa ka rive Jeff byen rive sa pa yon pwoblèm, se nou youn ki pou te byen rive. Wi wi. Se kolòn mwen ye dja depil rive m pa gen pwoblèm. Mezanmi mèsi ansanm avèk nou tout map kite nap kite kòmantè pou mwen pou nou dim eske se Jeff oubyen Alando vrèman ki te pi byen rive sou aktris Daphnée mèsi bokou. Dakò.
Non atis mwen se pedal.
Ok dakò pedal mèsi bokou.
Ok.